Kote m leve a, Koridò Bètyè a, ki yon katye popilè de Belè, si li plizoumwen asfalte, se sa pa genyen twazan konsa, se paske mwen grandi. E si m ta vle tou piti rale yon ti fre paran ki di, Men moun sa yo pa janm konnen, malgre nou grandi dan labou. Sa vle di, nan labou a m leve, nan labou a m grandi, m wè majorite maladi. an jeneral ki rantre lan zòn lan, ke swa e maleng sou po, ke swa ansanm de kesyon ki kapab entèpele pa de mikwòb, se apati de rigòl sa yo. Mwen grandi nan yon teren kote boul abitye fèt avèk yon blad kapòt ou soufle, epi sa w mete l lan yon twal, ou mare l avèk yon ansanm de ti fil, epi n al lan labwa n al joute boul. Monchè, de twa semèn, fè m konfyans, sa vle di ke kiraj, kanalizasyon, asenisman, po mango se li ki te sèvi nou kòm jwèt pou nou te jwe. Kidonk, li te fasil pou trè zòn sa yo, monchè, an kèlke sòt, kòm yo di, pitit malere Bondye toujou pwoteje yo. Mwen se yon temwen vivan, okilè de ki kalite maladi pwoblèm asenisman konn bay lan zòn yo. Donk, li gen yon ansanm de kesyon ki antre an liy de kont. E nan kesyon nan kesyon lasante wi ki koz moun kapab malad e malad wi nan dlo ke wap bwè lan san tro la ankò asenisman toujou vin antre paske tiyo kote n konn ap pran dlo lan Godoy sa son konbèlann ou foure lon trou e ki lon dlo kap soti monchè dlo ap vini avèk tout kalite tè se swa wal bouyi l swa w koule l sa di ke se son dè veki kotidyen veki danfans ki tèlman dramatik ke e m pa wè kijan jodi a la. Atravè mizik yo Bondye banm chans m santi m pa te ka pran vwa timoun sa yo ki pa gen chans pou eritye sa non men jenerasyon pam nan yo tap di ah monchè Lolwen gran anpil poul pa ta pale de asenisman pwoblèm asenisman ki nan tout kiraj yo ou pase o nivo koridò kabrit lan poste machan e ravin cheri lòm anndan kè teras pase mwen mwen grandi nan mitan 5 geto donk ma gade de militè m frekante tout donk m konnen youn nan baz youn nan gwo pwoblèm ki gen apa de lòt pwoblèm paralèl yo pou kesyon lasante monchè asenisman pou bokou. Donk nan sans sa m te rale zèl kat asenisman paske gen yon bann lòt eleman ou te ka devlope men m pran asenisman kòm twal de fon m di asenisman pou lasante nan kad nouvèl nouvo kartye kominotè an lye e plas de bidonvil ke n ap reve pou demen an.
An fèt mwen avan tou mwen felisite w byen pou mizik lan sijè e pa sijè an non e tit lan bèl men mwen wè. ou plis santre anfèt sa w ap bay lan sou rebwazman, elektrisite, edikasyon, respè mityèl. Ok. E mwen rediw sa ankò, men menm toujou renmen, pa egzanp lè yon moun ap fè yon bagay, lè m envite l yon bagay, pou ou pou ou wè ti pwen pa m nan Wi, wi, mwen fè. Sètadi, se kòmsi ou pase an vrak sou li. Ok. Li pa, li pa, li pa la kòm anfèt, li pa flagran menm jan lòt yo. Eskize wi, mwen te defini sekirite. La m te pale de sekirite sanitè, kounye a si nou rete lan sekirite sanitè la monchè gon vas devlopman paske chak eleman lan mizik la se yon pakèt lòt mizik ke l ye si n ta pran devlope l. Paske sa sa ke pou n konnen se ke sante an bon nou pa pral di se sèl li menm kòm eleman men li li antre ok li trè li trè trè enpòtan se sa se sa ok li enpòtan nan yon sosyete ok paske ou pral remake byen E nan yon zòn ki, pa egzanp, pa gen, pa gen sant de sante. Yon dispansè. Ok, menm yon dispansè, sa vle di nou pa menm antre nan kesyon, nan kesyon opital de referans non. Nou rete sèlman nan kesyon dispansè, sant de sante. Si l pa gen yo sèlman, ou wè pwoblèm ki gen.
E si l gen yo, ou wè tout sa li fè, tout prevansyon ke li kapab fè. Ou wè sa m di w lan? Donk, e, omwen m panse ou te kapab anplwaye mo prevansyon, prevansyon kont tèl maladi nan mizik lan, paske rèv ou tou. Sa se rèv ou ok o mwen petèt lè sa nou menm anfèt kote ou leve an si yo ta fè prevansyon kont yon seri de bagay lè sa yo tap tou touche kesyon asenisman paske lè wap fè prevansyon ou wè tout lòt bagay yo menm jan tankou pa egzanp si wap fè prevansyon kont kolera donk ou konnen ke fò gen dlo pwòp fò lave men fò si fò la èske w wè sa map di w la donk prevansyon ta anglobe tout sa ou sot di m yo kesyon asenisman. Epi, bon, m pa twò wè, ou pale de sekirite sanitè, donk m panse ke an gwo, ok, an gwo ou plizoumwen e tankou touche pwen, pwen, pwen de sante a. Men, epi, bon, m pa, m pa wè lòt bagay, kesyon, kesyon, kesyon mizik m pa twò antre nan sa, ok, men, e, an fèt, an gwo, e tèks lan te yon trè bon tèks, epi, m renmen tit lan, m renmen tit lan. Je vous remercie, il faudrait que je retourne en studio, m pwomèt ou. Nan remaniman wap rejwenn lonè dani. M tap renmen sa. M tap renmen sa anpil. Ok men nan an kelke mo doktè Constant eske ou kapab pale de ou menm an tanke medisyen koman ou wè rekonstriksyon dayiti a an kelke mo. An kelke mo bon rekonstriksyon rekonstriksyon dayiti an li gen plizyè an fèt plizyè e. plizyè pwen nòmalman ta sipoze debat paske anfèt malerezman e a chak moun sa e chak pwofesyon lè yo fèl lè yo mande yo opinyon yo yo sèlman santre sou sou sa ke yo etidye men sa pou nou konnen se ke youn antre nan lòt ok youn antre nan lòt kesyon de sante edikasyon tout nèt tout nèt antre men mètnan kounye an si tankou pa egzanp map pran nan kad pam lan ok. Nan kad sante an, premye bagay pou n konnen se ke pa genyen, pa egzanp nan katye trè defavorize yo, trè rekile yo, kesyon sante a pa gen sa menm, li absan. Oke, li absan, se petèt menm Pò-o-Prens la, se kèk ra, kèk ra kote ki ka petèt gon lopital ki plizoumwen serye. Oke, sa vle di nou anfèt. Nou kapab di ke nou pa gen, nou pa gen lopital vrèman. Si n'ap pran nan, nan, nan standar entènasyonal la, nou pa gen lopital ditou. Ok? Donk, mentnan, genyen tou, genyen tou kesyon, pa egzanp, moun nan ka gen lopital la, oubyen ka gen sant de santè, epi moun nan vini, akèy lan pa bon. Men mentnan, dèfwa, nou menm, pa egzanp, ki pa nan sistèm sante a, nou wè ke akèy lan pa bon, nou di, waw, doktè sa a, poukisa l'pale konsa avèk, avèk pasyan an? Poukisa l si, poukisa l gen tèl atitid, men mentnan n al fò n al nan fon bagay la pou n wè dèfwa ki poukisa. E pa rezon m ap bay ou, men dèfwa m pral montre ou rezon an. Si pa egzanp on medsen ou fè l on bann egzijans, se paske sosyete a fè anpil pwa sou medsen an, pa sou medsen an sou tout pwofesyonèl, men medsen ou konnen nan sosyete a yo toujou di bon s on moun ki plizoumwen bagay donk yo fè anpil pwa sou li. Fò l toujou abiye. Dèfwa yo pa konsevwa pasyan, yo pa konsevwa yon medsen ki pa gen machin, yo pa konsevwa yon medsen ki si pa oswa osila. Donk yo trè egzijan. Donk le fèt ke yo egzijan konsa, medsen an ta sipoze omwen gon salè ki plizoumwen. Men eske leta li menm li panche sou sa? Non. Ok. Donk mentnan kounye a la li pa panche sou sa, medsen an li menm menm lan, kòman li pral, sou kiyès li pral gen reyaksyon, tout reyaksyon, tout vye reyaksyon yo, se sou menm ki pi piti an. Ok. Paske. Li pa touche depi dè fwa depi 8, 9 mwa, li pa janm touche, leta pa janm voye yon chèk pou li, ok, li fristre, donk si l fristre, fristrasyon sou kiyès l ap pase l, sou pasyan an, sa se sur, sa se youn. Nou ka pale tou de disponiblite medsen an, medsen an pa disponib nan pa egzanp nan sant de sante yo oubyen nan lopital e piblik yo, pou ki sa ankò? Leta ba yon mèg salè, donk yo oblije nan klinik yo y ap fè nan yon semèn y ap fè plis. ke kob li tap bayo non mwa ok donk ankò so mande moun sa fè pandan ke fol reponn a tout egzijans yo li gen timoun li gen madanm li gen kay li gen machin pou met gaz ladan li gen yon bann bagay donk fol reponn avè yo o leta pa pèmèt li reponn avè yo donk li menm fol al chache yo ou pap janm jwenn medsen sa disponib ok men mentnan kounya poul ta disponib se tout sa yo pou yo ta touche premye bagay kesyon salè medsen an konbyen medsen an touche, gade pou wè minimòm kòb yon medsen depanse pa jou. Epi apre sa w a fè kalkil sa pa mwa, epi w a wè kounye an ok, bon m ap pwopoze medsen sa a tan kòb. Ok, a se moman la, kounye an si tout bagay sa yo kouvri, medsen an pa disponib, kounye an w ka pran dot, dot e, e, e, ou ka pran dè, dè, dè sanksyon kont li menm. Men, ou pa pwopoze l anyen, ou pa fè anyen, ou pa ka pran sanksyon kont li konsa. Ok? E, otre choz. pa egzanp yon medsen nou se nou nou pran nan pa egzanp katye defavorize yo m pral pran egzanp avè w pa egzanp m te fè yon bann eksperyans tigwav gen de kote tigwav sante a pa rive ditou ok de lat yon seri kote gen kote ki rele alman bagay sa yo pa gen sante vreman men mètnan si w di bon w ap pran yon medsen ki fèk fin fòme w ap voye l lòtbò a ou voye l lòtbò a se la kesyon asenisman w lan vin antre an je tout bagay yo ou voye l lòtbò a pa gen yon lekòl Pa gen lekòl lòt bò a, pa gen kouran, pa gen bon dlo, pa gen anyen. Èske medsen sa prale? Li pa prale. Bon, ankò mwen si l ta yon pè de fami li ta vle deplase avèk fami li. Kòman l pral fè voye timoun li lekòl? Ankò ou wè, sè a di tout bagay yo, yo chak youn antre nan lòt. Donk a se moman la, e se sa k fè mwen di w ke tankou. Tout se yon chènman. Mentnan se rezoud pwoblèm edikasyon an, se anfèt yon kote ou rezoud yon pwoblèm nan sante an yon volè. Ok, rezoud pwoblèm transpò yon kote ou rezoud yon pwoblèm nan sante a. Wè, tout se di, tout bagay yo, youn antre nan lòt. Donk, mwen menm panse ke rekonstriksyon se ki sa l ye, se nou tout met tèt nou ansanm epi pou n gen yon enterè komen. Paske. Pou m fini, m ap di yon bagay. M sonje m t ap pale avèk yon etranje. M te di m ke, m te di l, m pa ka konprann yon bagay. Mwen etidye medsin isi, Ayiti. On moun, on Fransè etidye l an Frans. Pa gen diferans. Poukisa pa gen diferans? Paske mwen etidye liv fransè a, se liv fransè a m itilize, m pa fè liv isi. M itilize liv fransè a, m itilize liv ameriken an. Donk, pa gen diferans an tèm teyorik. ka petèt gen diferans de pratik ok se pa menm maladi yo paske chak gen maladi diferan nan peyi pa yo gen de maladi ki strikteman rezève em sa vle di konprann em pèp lan men mentnan kounye a kòman mwen di l kòman sistèm sante a fè byen ap mache nan peyi sa yo pandan ke nan peyi ou lan pandan ke mwen menm li pa byen ap mache ou konn sa l te reponn mwen li di m konsa ke se paske lè l malad e menm lè moun ki pi wo ke li yo malad se la pou yo jwenn swen ankò. Donk li gen enterè pou sante a mache. Se paske l pa gen kenn kote l prale apa de peyi l. Se peyi l ki pa l. Men mentnan, se sa tou pou n ta gen nou menm. Fò n ta konnen ke se peyi n ki pa nou, se la n ap rete, se sante a se la pou li. Nou menm ki pou fè l, jisteman. An di mèsi avèk Doktè Constant Frantz Stéphane. E mentnan nou pral resevwa yon lòt. postulan nan emisyon aswè a e just avan w ale wap di yon ti babay avèk tes avi telespektatè.
Mwen remèsye ankò yon fwa m te kite pou m te salye an dènye e gwoup jèn gason ak jèn fi ki pran kokenn chèn inisyativ sa ki pèmèt ke yon ansanm de talan kach anndan koridò kap chante nan koridò pa jwenn moun ki ankadre yo. E kòm de fèt jodi a yo devan kamera, le mond antye ap gade yo, donk mwen di se yon kokennchenn afè o depa. M salye staf jenn gason sa yo ki ofri tèt yo lan mizik. M rekonèt pè a byen lontan, nou kwaze souvan, se kafeterya m te ye lè l ap antre sen lekri tou sa. Donk sa a pa enkoni pou mwen ditou. E an gwo m ap di moun yo ann fè sa yo lan yon resiklaj lan mantalite nou paske nou pa toujou lan eta ke n te ye a. Te genyen ofisye sanitè lè m te piti, te genyen chalan. Te genyen yon ansanm de kesyon Channmas sa se t on plezi pou moun t al gade l lè dimanch Bèl konsè sou Channmas mizisyen Palè Nasyonal k ap jwe mizik Anpil bèl ti bgy nan lari M reve yon lòt peyi konsa Donk si se nan trantan de sla nou vin retounen jan nou ye la M p ap ba tèt nou manti Si nou fè sa yo rele yon resiklaj mantal Nou youn konprann lòt an verite N a sezi wè avan lontan Nou pa lwen gon lòt demen Abyento. Dakò, mèsi. Se te Jean-Baptiste Louis Adrien. Tit mizik li a se Rèv pam e nimewo l se 083 ke nou sot resevwa la. Mentnan n ap pran lòt poz, n ap tounen avèk yon.